Gade byen mezanmi. Gade byen mezanmi. Depi nou vann nan depatman latibonit la la nou pa ka pa jwenn. Bonswa bonswa bonswa. Bonswa mesye. Eee bon se kòman nou ye menm. Nou anfòm nou e ou menm. Bon m panse nou pa byen fè kè kase se ee patnè k fè entèvyou a e m tande yap pale de nou jodi a e sak fè m vin nan lakou a la pou m ka fon ti pale ansanm avè nou. Pa gen pwoblèm. Bon ee premye fwa m vin fon entèvyou tou m wè kòmsi se de moun avè de moun map fè entèvyou a e nou ka bon m yon ti esplikasyon kisa nou ye anvan?
Pwononse de desè. Ok, desè.
Si m pa la, li ka sèvi. Si m la, si l pa la tou, m ka sèvi. Aah, ok.
E mezanmi, nou ka konprann sa. E, jodi a, wè, m antre yon kote tou, nou ka wè m pa nan badji. Ok. Nou ka wè, e, gen dans ki gen lè konn fèt la a tou. Ok. Nou ka wè m pa nan badji. Ok. E, bon, èske nou ka esplike m, bò isit la, ki jan de travay nou fè menm?
Nou fè plizyè travay, nou fè jèn jou lendi, nou fè jèn. Ok.
Nou fè dans tou. Nou fè dans. Epi si yon moun bezwen yon bagay tou nou ka ede l. Li ka esplike nou pwoblèm nan nou, si nou ka ede l nou ka ede l. Li ka mete chandèl, travay, chans. Ok.
E men kòman nou, si yon moun ta bezwen yon beny chans kòmsi moun nan ta loutbò. E kòman nou ka jere sa avè moun nan? Si moun nan ta lotbò, moun nan pa ka vini, èske moun sa a èske nou ka ba li l? Nou kapab. Wi, nou kapab wi. N ap kapab. Men kòmsi mwen an nou pa travay nan Badji, men kòmsi moun yo, ou konnen kòmsi moun yo sou entènèt la gen yon ti jan, lè yo vin kay moun nan si yo pa wè anpil bagay, ok, yo toujou yon ti jan pè pou travay, ok. E. Nou dim nou ka bay chans e nou ka pran kondisyon lajan pou lajan. Ok, e m wè nou gen yon gode la ki limen nan yon laye la tou. Eske nou ka ban mwen yon ti esplikasyon de li? Laye sa a se yon laye lè yon moun ki vin travay, sivan maladi moun nan genyen an nou ka mete l kanpe nan laye, lè bezwen yon chans tou, nou ka mete l kanpe nan laye a, nou gen yon beny pou nou fè pou sa. Gode sa se gode nou fè e beny e koman yo di sa ankò a beny chans ok yon beny chans avèk balèn sa yo ki met ladann nan la men son balèn nou menm lè nap fè beny chans sa nou gen dwa fè li men son balèn ble ou byen sivan m pa konnen pou nou entèpele espri pou nou entèpele espri chak espri yo gon koulè balèn si nou ap entèpele espri sa la nou gen balèn sa men se yon lòt espri nou bezwen tou. Nou gen dwa mande yon lòt koulè balèn. Ok. M wè nou gen yon lari la tou. M pa konnen, pa di m tèlman fouye nou. M wè nou gen yon, kòman yo di sa, yon panye? Ok, m wè nou gen yon panye ki gen yon pakèt ti twal wouj ladan l. Èske nou ka ban m yon ti esplikasyon de li tou? Panye sa se panye si yon moun gen yon gwo fantòm sou ou vini travay lakay nou, Nou gen reset nou ka fe avek panye a vre.
Avè panye sa. Ok bon ok map poze nou yon lòt kesyon ankò e poukisa kòmsi m fè plizyè entèvyou nan depatman latibonit la tou m wè gen anpil moun kòmsi nou pa sèvi nan yon fò epi m wè kòmsi nou toujou travay avè flè epi nou gen yon tab ki ranje men nou pa tèlman gen tèt mò nou pa tèlman gen anpil bagay èske nou ka ban mwen yon ti esplikasyon de li. Non tab sa e tab bwason ou wè bwason k sou li nou pa travay avèk tèt mò nou menm. Sa sivan byen depan travay nap fè a tou nou ka bezwen yon ti si nou gen ti nanm nou ka fèl a ti nanm nou ka fè a ti nanm si nap e voye travay lòt kote nou gen se bay nanm pou sa epi nou nou ka nou ka gen ti tèt tou men nou pap mete yo la ou pa konprann e paske la aah ok sa vle di nou gen ti tèt la men nou pap mete yo la ok ok m konprann sa vle di nou menm nou travay pwofesyonèl ok.

E gen anpil kote kòmsi m konn fè entèvyou, aprè sa moun yo konn rele kòmsi y ap kritike m. M pa ta vle sa tounen yon kritik pou mwen. E m fè nou konfyans e nou di si yon moun vin la kòmsi moun nan, ok, tankou si moun nan ta vin fè travay la, moun nan pa ta jwenn rezilta. Èske ki rapò n ap gen ansanm avè moun sa a? Men m pa kwè pou moun nan pa ta jwenn rezilta non. Sa depan de chans moun nan tou, sa depan de moun nan tou.

Men ki prèv nou panse kòmsi nou ka ban mwen la? Mwen ka fè w wè mèt la soti vivan konsa, w ap wè l tankou s on koulèv ki soti. Talè, talè, talè, kòman w di? Ou ka wè mèt la soti konsa, ou ka wè l tankou s on koulèv ki soti. Men èske nou ka fè m wè koulèv la la? Mwen ka fè w wè l. Ok, bon mezanmi, e ret gade, e kòm yo di yo ka fè m wè koulèv la, ann ale, m ap tann nou. M ap tann nou pou nou fè m wè koulèv la. E, ok, mezanmi, gade. Nou ka wè m antre nan yon lakou jodi a, m pa nan badji. Men sa vle di e se pa badji ak konte ok e gade pou nou wè mezanmi ok sa vle di kounya la ou wap fèm wè koulèv la hehehe mezanmi gade pou nou wè nou mèt gade mezanmi sak pral gen la nou mèt gade.

Mezanmi gade byen ok gade byen sak pral fèt la gade byen sak pral fèt la ee kòm nou dim nou ka wè koulèv la mwen e sam bezwen wè ok moun yo bezwen wè bèl mèvèy gade pou nou wè ok mezanmi sak pou fè espri a parèt la. Nou kon bay ki pou fè espri a vini. Men zanmi, gade byen. Gade byen men zanmi. Gade byen men zanmi. Gade byen men zanmi. Depi nou vann nan depatman latibonit la la nou paka pa jwenn. Sa vle di epa mwen koulèv la parèt vre? Koulèv la eske nou ka fè koulèv la ale kounya la? Ok kounya la e demoutre moun yo kòmsi nou ka fè koulèv la ale. Ok mezanmi nou wè sak gen nan depatman latibonit la ok. Nou mèt al chita pou m ka fè yon dènye ti pale ansanm avè nou, ok, m pap kenbe nou anpil. Ok, mezanmi, nou wè kòman nou sèvi nan depatman Latibonit la. Ok, bon, e, m pap tèlman kenbe nou, e, m ap di nou mèsi anpil tou, e, dèske jodi a m te vin la tou, e, nou pa t refize m. E, m ap di nou mèsi anpil, mèsi anpil. E, èske nou pap gen kòmsi kèk nimewo telefòn nou ta kite pou si yon moun ta bezwen nou pou moun nan ta rele nou? E nou mèt kite nimewo telefòn nan, si yon moun ta bezwen nou pou l rele nou. Ok mezanmi nou wè kòman nou sèvi nan depatman Latibonit la. E nou mèt bay nimewo a. Oubyen tou, e si nou vle nou ka voye nimewo a ban mwen, mwen m ap make l pou nou. Anben ok, pa gen pwoblèm. Ok, e mèsi anpil, mèsi anpil, m te kontan nan kay la ansanm avè nou. E n ap wè nan yon lòt fwa nan yon lòt videyo. Ok, mèsi anpil.